Ario Andresol, Sekretè Deta a la Sekirite Piblik. E nan wikenn nan, e Sekretè Deta a rele m, e se li ki te rele m, pa mwen ki te rele l, se li ki te rele m, epi nou fè yon bon echanj sou e dabò travay ki merite fèt atè a, Ki sa reyalite a ye? Epi, de taks k ap bay an atandan, etsetera. Mario Andresol santi l yon ti jan enkonfòtab parapò a frap li wè l gentan ap pran Kòm kwa gen de moun ki gentan soti pou mete nan fas direktè jeneral lapolis la Rameau Normil. Jan yo vann bagay la kòm kwa m ta di w se li se yon sòt de gran manitou ki vin gen kontwòl tout sa k gen rapò avèk sekirite ikonpri

gon seri de atribisyon ke yo mete pou sekretè deta se li moun yo lil yo li sa e yo estime ke son bagay konsa li sanble Mario di mwen men sa son se jis son bagay son draf se menm pa yon bagay ki ofisyèl e etc bon. Sa pou Marion de sol konprann anpil fwa menm lè w wè bagay la se yon draf e trè souvan l konn li konn vrè tèks la tou kounye a ann pran pou aki ke se ta vrè tèks la m ap pale de lè m t ap pale avèk Marion Andresol la hein nan ka sa si yon moun se konsa l wè l li pa fin peche nèt. li pa fin peche nèt. Paske gen de atribisyon, gen de responsabilite m wè yo konfye Sekretè Deta a. N ap gad, n ap pale de menm tèks la, n ap pale de menm tèks la. Kèlke pa li, li trè elve. E mwen di Mario, kounye a an nou gade ki sa rezilta a ka ye. Paske Mario di m, wi li menm, si bagay sa a soti pou vin ap, se konsa l ap vin prezante. Depi li menm li nan yon sitiyasyon kote ke. Li wè se plis tan li vin pèdi, enben nan ka sa lap jis rale kòl etc. M di non, m di non e nou pa ka fè lach, nou pap fè lach e ou pa gen dwa fè lach. Misye di wi men chèf la fò konprann mwen, konprann mwen paske si depi kounya Yon bagay poko menm monte epi se konsa bagay la, m di men Mario si se konsa w wè l tou patwon ou mal abòde kesyon an tou wi. Lè w te chèf la pat gen tout, rezo sosyo pat gen tout enpòtans sa a non. Ou fè yon pakèt tan kòm direktè jeneral lapolis. Jodi a la a, sa rezo sosyo ye jodi a e pa sa l te ye lè w te la non. M di si se pou sa, Ou pap ka adapte w a sa k ap fèt atè a non. M di misye pa egzanp, Èske w te konnen ke ou gendwa gen yon nòt ou bezwen fè sòti? Ou jis mande yon sekretè tape draf la voye pou ou, men otomatikman l gentan nan lari. M di e sa l ye wi jodi a. Fò w prè pou w viv a sa a. Paske se reyalite nou l ye. M di si w pa prè pou w viv a sa a, ou gen pwoblèm wi tonton. Hein? Ou gen pwoblèm? M di jodi a mwen menm kesyon pa m pou ou èske ou konprann sa reyalite a ye? Misye di m wi m konprann reyalite a ye. E misye di m reyalite ke l gen la l pa diferan de reyalite ke lè l te la non. Pa rapò a de moun pa egzanp ki te la pou fè dezòd, de moun ki te pou finanse dezòd, de moun ki te pou antreteni dezòd, etc. Kounye a se idantifye yo. epi se pran dispozisyon pou pran osi senp ke sa ok se pran dispozisyon pou pran natirèlman nan ka entèvansyon la polis fè yo Marion de Sol di mwen ke li estime ke efektivman gen de entèvansyon e ki pa bay rezilta eskonte. Epi l ban m yon egzanp, li di m, Tande, ann di pa egzanp, gen yon seri de operasyon k al fèt. Lè w ap gade an tèm de bilan, ou wè pa egzanp, gen tan katouch ki itilize pou operasyon sa a. Lè w gade volim katouch ki itilize, Epi pa gen yon chèf gang ke yo arete li poze yon pwoblèm. Donk li vin pa pwopòsyonèl. Sa di ke operasyon an gon jan l mennen ki preske parèt ak yon gaspiyaj ke yon bagay ki striktire ki pou bay yon rezilta. Anpil moun di sa tou. Anpil moun di sa. Chak lè lapolis bay bilan yon operasyon ke l al fè. Nan yon baz pa egzanp ki gen gwo bandi, toutotan se 2 ti sòlda ke lapolis ap di ke li ki atenn mòtèlman, men dan lopinyon piblik operasyon an pa reyisi. Dan lopinyon piblik operasyon an pa reyisi. Ok. Dan lopinyon piblik operasyon an pa reyisi. Toutotan ke yon operasyon kal fèt nan yon baz kote gen de gran bandi, gen gwo non, toutotan ou pa tande non sa a yo ki tonbe oubyen ke yo arete, pou popilasyon an operasyon an echwe. Antouka l pa reyisi. E sa fò nou dakò se sa l ye vre nan tèt moun yo. Nou pa ka rive nan 2 gwo baz ki gen 2 gwo chèf ki toujou se yo menm ki gwo majò jan tout moun konnen se yo epi lè n vini n toujou prezante 2 moun e bay sa se sòlda entèl sa se sòlda popilasyon an estime rezilta y ap tann nan epa li sa sa se klè sa se klè Mario Andesol esplike m ke men se menm pa yon biwo di sekretè deta se menm pa yon sekretèri deta Se yon biwo ki gen yon sekretè deta ladan l, sa moun yo ap fè l pase an tèm de gwo chèf, de gwo responsabilite a, men se pa vre paske li se jis yon biwo. Wi men mwen di Mario, gen yon bagay pou w konprann, se pa sekretèri deta k ap fè pòs la. Nan jan sa prezante an Ayiti se moun yo, se pèsonalite moun yo ki fè sa. Se pèsonalite moun yo. Epi m ba misye yon egzanp. Mwen di misye pa egzanp, Bob Manuel te sekretè deta sekirite piblik. Pierre Max Antoine alepòk te minis jistis. Men, depi w rive sou Bob Manuel, ou wè Bob Manuel te pi gwo chèf ke Pierre Max Antoine wi ki te minis jistis la. Sa di sa depan de kijan Bob Manuel te vann tèt li. Bob Manuel pa t vann tèt li an yon senp sekretè deta, nan. Tout moun ki t ap gade ekip sa a pa egzanp, Pierre Denise, direktè jeneral lapolis, Bob Manuel, sekretè deta sekirite piblik, Luc-Echer Joseph, enspektè jeneral an chèf lapolis, Pierre Max Antoine, minis jistis e de la sekirite piblik, Lè w te wè pa egzanp Quatuor sa a, e ou te ou te santi kòmsi m ta di w gon gon gon gon sinèji antre yo. Ou te santi sa, yo te vann imaj sa a. Men sof ke alenteryè de tout, alenteryè de tout, ou te gen yon Bob Manuel ki te yon sipè sekretè deta. Misye di m wi men se paske moun yo pa t konprann sa sa sa sa djòb sekretè deta a te ye m di w pa konprann. Se jan Bob Manuel te vann tèt li a, se pa yon kesyon de nou menm ki pou te konprann li non. Misye gon jan li te vann tèt li. Minis jistis la, m te nan radyo Kiskeya a lepòk, nan Ri Pave. Minis jistis la vin nan radyo Kiskeya, men l gen de twa polisye avèk li ki vin nan radyo Kiskeya. Men Bob Manuel vin nan radyo Kiskeya, te gen nèg ajan Simo sou do radyo a wi. Se jan li te vann tèt li a. Donk chak moun gon jan li te vann tèt li, se li ki konnen ki sa li te bezwen kòm rezilta. Se li k konnen èske jan l vann tèt li a te kapab bay rezilta. Gen yon lè m atire atansyon Usher sou eksè l te konn ap fè. Bon, misye di m, bon, ekoute, li menm, li te gen yon volonte pou l te, pou l te bay yon rezilta, pou l te trase yon egzanp, piske se yon enstitisyon yo t ap konstwi. Men dezyèmman, Usher te di m e 32 zan l te genyen tou lè sa a. Tout lè Usher ap fè lapli e lebontan kòm. E enspektè jeneral an chèf la, Echer Luc Joseph te genyen 32 zan daj. Donk sa vle di ke gon foug de jenès li te genyen tou. La jenès te an aksyon tou. Eksè! Ki di jenès di eksè tou. Ok? Donk, pou m rezime sitiyasyon an. Mwen di Mario, ekout, ou gon dyòb de sekretè deta, mwen fè yon emisyon oubyen 2 emisyon sou dyòb sekretè deta a, sa pat menm enterese m pou m te gade atribisyon ke yo te mete yo etsetera, sa pat menm enterese m. Men sa k te pi enterese m se m konn sa k rele sekirite piblik. Ok, apati de rechèch pa m, tout sa ki ale, ki rantre nan kad sekirite piblik la. Ok? Donk, ko reponn, sof ke, gon kantite de bagay, yon nèg jodi a ki sekretè deta sekirite piblik, li pa p kapab okipe l de tout an menm tan. Paske peyi a tèlman kraze, etsetera, son peyi ki merite rekonstwi, merite refèt. Men, Ou ka tenu kont de kèlke eleman, ou ka tenu kont de kèlke aspè. Pa egzanp, wè, wè yo menm pa egzanp, nan atribisyon ke yo bay misye a, yo bay yon atribisyon bokou plis de sekirite, an tèm de travay de polis, an tèm de travay de polis. Gon yon ranfòseman ki fèt nan sans sa a. E se la kipoko a vin prezante. Si byen ke gen de moun ki menm di, se paske Alix Didier Fils-Aimé genyen direktè jeneral lapolis la nan kolimatè li, puiske li enterese pou l ta voye misye ale, e ke. E genyen yon sòt de soupap ke Rameau Normil jwenn o nivo de cpt. Donk, gen de moun ki menm ale jiska kwè ke, monchè, kòm nou pa kapab voye yo ale paske genyen de sikonstans ki asosye ak sa, enben n ap montre w ke nou anpwazonnen kesyon an ba ou. Menm jan Rene Preval te fè l avèk TPTC, yon negosyasyon ki fèt, yo bay yon pati politik TPTC, epi Rene Preval netralize TPTC, li mete tout ekipman nèt a dispozisyon de CNE. Donk moun ki gen TPTC kòm ministè nan men w nan kad negosyasyon an, ou jis gen yon po de chagren nan men w. Vrè enstitisyon an, ki gen mwayen nan men l lan, li rele CNE. E lè w te mete Jude Celestin nan tèt CNE kòm m ta ka di yon gwo bawon, lè sa a m ba w garanti menm si yon minis TPTC ta deside l ap pral revandike paske CNE sesi CNE sela, men lè w rive ou rann ou kont ke René Préval di w Jude Celestin se youn nan meyè zanmi l, sinon pi bon zanmi l, enben a se moman la m ba w garanti gen de bagay ou oblije fè bak sou yo. Lè pa egzanp ou bezwen yon rankont a prezidan an sou pwoblèm CNE a, enben pandan w wè w ap pran randevou, ou chita lan sal datant lan, epi Jid Selestin nèk rantre, li pa di pèsonn bonjou epi l nèk rantre, l rantre dirèkteman kot prezidan an. Antretan ou menm ou ret chita w ap tann. Ou pa konprann? Donk sa yo se de sinyal klè ki pou montre w ke, atansyon, kiyè le vrè chèf? Toujou gen pwoblèm sa an Ayiti. E men nan sans sa a mwen menm pou m konkli, N. Odela de tout klivaj k ap kreye oubyen ki egziste, m panse ke an nou mete enterè peyi a avan. An nou mete enterè peyi a avan. E si gen de bagay ki merite korije, an nou korije yo. Nou pa bezwen rive la a pase kòm si m ta di w pou n ap fè de bagay pèsonèl e ke peyi ap pèdi tan. Nou pèdi twòp tan deja mesye. Nou pèdi twòp tan deja. Epi m klè a Mario tou, si w aksepte vin la a tou, pa vin la a pou vin fè show off pou nèk retounen pou bay vag paske sa w te vle a e pa sa l ye nan. Ou gon kout men w ap bay, ou ka bay kout men an, gon pèsepsyon pozitiv ki an favè w, pwofite de li pou bay rezilta mon konpè. Ok? Donk, odela de tout sa k ap di, ou menm montre ke w depase bagay sa yo. Ok rankontre avèk direktè lapolis la rankontre a tout eta majò a konprann tranche bagay sa a retirel nan pèsepsyon an retirel nan lopinyon an moun ka toujou ap frape sou li kite yo frape men nou menm travay yap jije nou apati de rezilta nap bay bay rezilta ok men si nou kontinye ap fè lese frape nap nap alimantel enben moun ap kontinye pale de sa m bann garanti nap plis pèdi tan ke popilasyon wè rezilta ke nap bay.